Frèw, sèw, zanmiw, tout gen pou yo trayiw, men moun ki pap trayiw la rele Jezi Kris de Nazarèt. Alelouya. Fikse zyew sou Jezi.

E sa konn sa fè m tris pafwa lè m ap panse avèk nèg Porto Alegre yo ki toujou pran pòz yo di y ap ede pèp, vòlè pase yo pa genyen. Lè m ap tande mizik sa, sa fè m tris. Sa fè m tris. Nèg yo pran pòz yo di y ap ede pèp pou avanse. Epi se piye y ap piye pèp la. Men kote m chonje pou m fè ti bout videyo sa, aswè a. Se te zanmi ou frè ou Dasiyis ki antre lakay ou pou yon lòt videyo nan moman sa. Kòman ou ta vle di w ap ede pèp epi poutan w ap chache yon fason pou nou wè si nan koupe kou pèp la, nan ap maltirize pèp la epi nou di nan ap ede pèp. Mesye m ap di nou nèg pòl tradegri yo m voye mesaj sa pou nou, m ap voye l pa whatsapp, m ap voye l pa facebook. E m ap voye pa youtube tou, m vle fè nou konnen, pa vin pase tèt nou nan rizib, pa panse nou ka pase pèp la nan rizib, pèp la pran ti jwèt apil. Nou pa panse pou pèp mesye, mesye n ap travay pou nou fè kay nou pòltra lege, alò nou konprann kay nou pral fè pòltra lege a se pèp la t ap fè l ba nou. Men pwoblèm ki mete deziyon ki koz peyi a bloke nan men nou, dat sèt. Pandan se tan nèg yo ap fè yon enskripsyon,

Pandan l fè 800 riyal la, sa bay nèg Pontralweg yo anpil pwoblèm. Nèg yo pase, yo bare Carel depi nan premye oparavan nèg yo te desou fyèl yo pou Carel fè vòl la. M t ap tande l sou gwoup la paske m nan manm asosyasyon an tou. Yo te desou fyèl yo pou Carel fè vwayaj sa a. Nèg yo pase pa anba yo bay. Men, malgre yo pa t ka bloke yo Brezil paske Brezil pa nan tete lang avèk yo, paske Brezil pa nan sousou, Yo pap ka tete, yo pap ka bare Carel Boy si a yo malgre rankèt yo fè, yo bay pawòl, yo bay fizi. Bon, mesye nap fè, lè nap fè sa mesye. Nèg Pòltra Alegre yo sa, gen yon gwo kochon menm m wè ki tèlman gra, tèlman gra e m pa konn ki sa l manje. M pa konn si se te sondeble, paske moun dat sondeble m konnen nèg sa yo kapab pwofite konsa. M pa konn tèlman nonm nan vale, nonm nan gra, avèk byensanse pèp la. M ta kapab di misye, mwen menm si se mwen ki ou, Chachon kote w met m met kò m paske m ap gade gon tout vòl ki parèt pou fèt yo yo ekri sou imèl avèk ajans yo pou yo pa fè vòl la sesi sela. Mesye anpil mwen m pa gen lòt nèg pou m kenbe zonbi nèg pòtadegre pou m kon m kenbe zonbi paske se nèg sa yo ki te bloke kare l anwo kòm anba jis Ayiti lè l bloke malerèz la pou l pa fè vòl la. Men kanmenm, yo te rive fè moso ladan l, tout pa t fin fèt men yo te rive fè moso ladan l. Mesye nou mechan anpil mesye. Si nou di n ap ede pèp e pou nou konprann nou kanpe nan yon lèl konsa pou n ap matirize pèp la paske e pa fòt nou. Pitit nou nan men nou, madanm nou nan men nou. Nou pa gen fanmi ann Ayiti. Ou konprann? Nou pa gen fanmi ann Ayiti mesye. Se sa k fè nou n ap fè ak salite a konsa. N ap fè, n ap fè. Mesye, sa n ap fè a pa bon. Wi, li pa bon mesye. Pou nou lage gade se pa sèl nou menm sèlman ki genyen mesye. Gen moun ki gen 10 an nan Brezil ki ta renmen wè fanmi l, ki pa ka ale. Ò, yo pa ka ale, yo pa ka, fanmi yo pa ka vini. Gen moun ki gen 5 an, gen moun ki gen 8 an, gen moun ki gen 10 an, gen moun ki gen 9 an, gen moun ki gen 5 an, gen moun ki gen 4 an. Tout ta renmen wè fanmi yo mesye. Mesye nou konn sa n ap fè a Bondye ap jije nou. Menm jan nan Sòm 3, kote Absalon t ap kouri dèyè David, pitit gason li, epi se lè sa a tou Absalon te ekri, lè sa a David te ekri Sòm sa a, li te di, Ala anpil lènmi m yo anpil dèyè mwen! Ala anpil lènmi m yo anpil, yo pi plis pase, yo pi fò pase grenn cheve nan tèt mwen! Men Senyè a te bay David sekou. Anben, m ap di w sa, menm jan ou wè, Senyè a te bay David sekou lè Absalon pitit li t ap kouri dèyè l pou l te fini avèk li a, M deklare o non de Jezi Kri de Nazarèt tout moun kap fè plan, m pa pale pou sèlman nèg pot ale gè a non kèlseswa moun ki deside, kap fè plan, kap bay ti pil gwo, kap fè ti pil gwo pil, ki enpoze pou pèp la jwenn solisyon ni, m deklare o non de Jezi Kri de Nazarèt èlmi an Bondye ap rive sou ou tande. Gade Bondye ap rive sou ou. Paske se sa k fè l, se rezon sa a ki fè l di nou pote plent yo ba li nan lapriyè, epi yo rete sou Egzòd 14 vèsè 14. Mesye m di nou sa, si nou konnen n ap fè pwogrè se sou do pèp la n ap fè pwogrè. Nou konnen n ap fè politik se sou do pèp la n ap fè politik. Mesye nou deja rive kote nou rive a pase lè pou Bondye pran defans lan an verite pèsonn pap ka kenbe. E m ap di sa l ap mal pou nou. Se swa fyèl nou pete oubyen nou lache peyi a pou peyi a mache. Nou gen 2 chwa devan nou. Mwen menm Dacilus Charles ki di sa. Nou gen 2 chwa devan nou. Se chwa, se swa fyèl nou pete oubyen nou lache peyi a. E nan 2 chwa nou, nou dwe, nou mèt pran youn ladan l. Paske m ap tou di nou sa, a chak fwa m gade m wè pwoblèm nan kanpe an kwa devan m, mwen sa bib mwen an afè. E m ap wè èske nou menm. Mwen menm m ap annafa Bib mwen, nou menm annafa avèk dyab n ap annafè a pou m wè si nou ka gen pouvwa sa a. Pouvwa sa a mwen menm m ap di nou sa. Onon de Jezi Kri de Nazarèt, m ap take, m ap takinen nou jous nan dènye bout. Jan ke nou wè li a, n ap pran l konsa. E m ap tou di nou sa, men li. Nou gade l byen pou nou wè. Si nou ka goumen avè l, si nou ka jwenn bout Bib la, n a jwenn bout pèp la tou. M pral lage, se pasaj sa a m pral li pou m lage nan bouda nou. A chak lè m leve, si se minwi m ka fè l m ap fè l a minwi. Si se sizè m ka fè l m ap fè l a sizè. Depi se lè m pral nan travay, m gendwa pa gen posiblite, men depi se lè minwi m kapab m ap nèki met telefòn nan sou alam m leve, m ap li m ap lan pasaj nan boude nou. Si nou ka kenbe l n a kenbe l. Si nou pa ka kenbe l tou, bay. Men sèl bagay, mesye bat pou se pa men Bondye t sou nou. Si se men Bondye t sou nou, m priye nou gras. Nou mèt vann Bondye jounen an verite. Nou pa pou ka gen batay sa. M di nou sa deja. Men, sa a se senbòl la. M gen tout kalite sòm la. M gen sòm de padon. M gen sòm de padon. M gen sòm de remèsisman. Mwen gen sòm si yon moun ap pèsekite m pou m atake ou. Nan fès ou. tou diw sa men li m pa voye pale non sa m tou voye l m pa nan nou men li m moutre nou men li sa se senbòl mwen l ye Jezi di m pote plent yo pou mwen nan lapriyè m ap mete m sou de jenou m epi m ap wè nou menm avèk Bondye kiyès ki pi fò tripotay n ap fè a kiyès ki pi fò paske nan Matye 24 vèsè nan Matye 25 Senyè a pral jije nou wi li pral jije nou.

Map mande Bondye ki bat kè poze a, ki bay kè kontan, poul mache ankonpanye nou, poul fè wout la avè nou. Malgre m konnen nou menm, nou rebèl se vre, men Dye pap kite nou konsa non. Sa nou bezwen wè a nap wèl, paske lè kè ou kontan, Senyè a fè kè ou fache nan kèlke moman. Paske depi ou alèz, lavi deyalèz ou. Wi, depi ou deside alèz, Senyè a deyalèz ou. Paske si alèz ou alèz ki fè wap fè tripotay sou moun. Si alèz ou alèz ki fè wap ekri sou ti wap ekri sou imèl, voye mesaj bay mèt li, bay konpayi, pou di yo konsa, men sa kap pase, men sa kap pase. Tandis ke nou konnen bagay yo byen. Tandis ke nèg Pòl Talegre te fè vwayal ki ap fè te fè vwayal, son sèl vwayal nèg yo te fè. Nèg yo pat fè okenn vwayal ankò. Men, mesye mèsi nou. Paske fanmi pam yo Ayiti ap pase mizè. M pa ka antre yo. sou konsyans nou. M bay kont Bondye pou nou, se la m genyen, se li menm m gen kòm avoka m, nan Jan 14 se sa Jezi a di, e li m genyen.